Bonjour, bonsoir sa depa de an ki lòb e ki kote wap resevwa nou Founi Jean ankò yn fwa antre lakay ou byenvini nan yon nouvèl emisyon jodi an ki se samdi 22 mars 2025 dantre dje nap swetew pase yon bon samdi yon bon weekend an notre konpani nap mandew pa ezite pa bliye pa janm neglije fè dje sa kew toujou renmen fè kite yon like nan video sa kòmante pataje ede video sa ak plis pase 1000 like kite youn ou plizyè kòmantè epi pataje tout otan kew kapab fè sa sa pral ede chanèl la kontinye pike pou pi devan. Medemwazèl, medamanze, mesye, nan emisyon sa a gen yon movèz nouvèl ke petèt ou konnen deja, men tousuit apre nou fin ba ou movèz nouvèl sa a ke pwobableman jan nou di w sa ke ou gentan konnen li puiske bagay la fè gentan fè anpil tole sou tout rezo yo, ebyen nou menm nou pral vini avèk bòn nouvèl la. Kisa bagay la ye tout bon vre egzakteman? Eske Ayisyen ki te pati atravè pwogram Biden gen vrèman pou yo enkyete yo Ozetazini Damerik? Ou konnen Bò isit lan se la verite a ye rale ti chèz baw mèdam ze mesye ebyen kisa bagay la ye pou ou menm ki potko genyen detay sou kisa nouvèl la ye egzakteman dènye desizyon ke administrasyon Biden nan pran la ebyen Donald Trump deside revoke stati legal de plis pase yon demi milyon ayisyen kiben nikaragweyen avèk venezuelyen ki te admèt ozetazini pandan administrasyon Biden nan nan kad pwogram imanitè ki te vize Pou redwi migrasyon iregilyè an pwovenans de 4 peyi sa yo, gen yon avi ki ta dwe pibliye disi madi nan rejis ofisyèl federal konsènan pwogram sa a ki konnen sou non CHNV. Avi sa a, medam e mesye, selon Miami Herald, li ta dwe di ke moun ki genyen pawòl ki te antre nan kad pwogram sa a, Pawòl sa a ki selon administrasyon Biden nan pat genyen oken fondman legal, ebyen moun sa yo, yo pral vin pa genyen oken fondman legal pou yo rete Ozetazini jiska lafen de delè ke yo te ba yo, delè otorizasyon pou yo te rete sou tèritwa ameriken an. Ebyen avi sa li pral akòde la, 30 jou, a moun sa yo, medam e mesye, ki notamman pa gen pyès lòt pwoteksyon legal dimigrasyon. oubyen ki potko chanje stati yo, pa egzanp, moun ki potko gentan fè demand dazil, ebyen moun sa yo, tout moun sa yo ki pa gen pyès lòt stati ki sèlman toujou sou pawòl ke yo te bay yo atravè pwogram Biden, y ap gen 30 jou selon administrasyon Trump lan pou yo kite Etazini Damerik e depi delè sa pase moun sa yo, yo pral antre pami priyorite de moun ki pral nan depòtasyon. Avia endike ke arive de plis pase 500 mil migran via pwogram imanitè Parole sa a te enpoze yon gwo fado enpòtan sou sèvis imigrasyon sou ayopò. Yo note tou ke 75 pousan nan moun sa yo te itilize pwogram sa a pou yo kapab rive. nan peyi a atravè ayopò nan eta Florid. Nan kad pwosesis pwogram imanitè sa a pandan administrasyon Joe Biden nan, yon pwogram ki te lanse an janvye 2023, gen anviwon 531 mil moun ki te arive antre ilegalman Ozetazini an pwovnans de 4 peyi sa yo. Pou yo te kapab admisib, moun sa yo te dwe gen yon sponsò finansye Ozetazini.

Vous autres ki twouve w Ozetazini nan sitiyasyon sa a ki te antre san apare fwontyè la oubyen ki te antre nan pwogram Biden, ou pa genyen pou w preyokipe w vre, ou pa genyen pou w afole jan ke nou wè moun yo ap fè li sou entènèt la. Poukisa? Premyèman, gen yon ansanb de desizyon ke Donald Trump ape pran la a sitou nan politik migratwè li, se de desizyon ki se purement et simplement pwopagann. Donald Trump te fè kanpay sou depòtasyon masiv. Imedyatman ke li rive nan tèt Etazini, li te voye yon sinyal fò ke li pral mete an aplikasyon pwomès kanpay li. Men tousuit, administrasyon Donald Trump la ta pral rann li kont ke depòte otan dimigran nan yon tan rekò li pa posib. Se pou sa afè depòtasyon sa, une fois ke administrasyon Donald Trump la fin antre nan rezon, yo wè ke non sèlman l ap kote anpil lajan epi li materyèlman enposib pou depòte tout imigran ilegal ki twouve yo sou tèritwa ameriken an. Pou bay lenpresyon ke yo kontinye ap aplike pwomès de kanpay yo, yo kontinye ape pran de desizyon ki fè de boom medyatik. Sa a se premye pwen. Dezyèm pwen. Gen ansanb de mezi ki manifèsteman ilegal oubyen anòmal ke Donald Trump ape pran la a, pi fò ladan yo pral tonbe, pi fò ladan yo pap ka rete debou. Lèzetazini Damerik se yon peyi kote ke lajistis trè fò. Yon jij federal fasilman kapab bloke desizyon yon prezidan. Yon jij Ozetazini nou kapab di prèske gen plis pouvwa pase prezidan li menm. Yon egzanp ki klè, lò ke Biden te pran desizyon pou mete pwogram Humanitarian Parole la sou pye, te gen yon ansanb de eta, yon ventèn eta repibliken ki t ale douvan lajistis pou fè kanpe pwogram sa a. Donk, sela ve di ke si jij ki te gen dosye sa a nan men l te deside di ke pwogram nan li ilegal, enben imedyatman pwogram Biden nan li t ap oblije kanpe. De sète menm manyè, medam e mesye, gen anpil rekou k ape fèt devan lajistis de anpil desizyon ke Donald Trump ape pran la. E ou pral tande ke. Gen anpil desizyon jidisyè ki pral soti ki pral kanpe, bloke anpil tenten wè Donald Trump ape fè la. Twazyèm pwen an se ke Lèzetazini pap fè depòtasyon masiv nan peyi Dayiti, omwen aktyèlman. Note sa m di w lan. Lèzetazini pap fè depòtasyon masiv nan peyi Dayiti. Li tap reprezante yon veritab skandal si yon avyon ta pote nan moman sa menm nan yon ayewopò ayisyen, pa egzanp, Plizyè santèn Ayisyen ki pa genyen yon kenn antesedan kriminèl Ozetazini. Il faut savoir que menm si nou gen yon eta ki trè fèb, diplomasi nou an li pa vrèman yon diplomasi k kapab fè pwa vizavi diplomasi amerikèn nan men kanmenm otorite yo yo gen demach yo fè. Dayè prezidan konsèy prezidansyèl de tranzisyon an pral rankontre avèk sekretè deta ameriken an la. Èske w panse ke yo p ap oryante li pou li mande yon lòt konsiderasyon pou Imigran Ayisyen yo, eske w panse ke yon administrasyon amerikèn, ke l te demokrat, ke l te repibliken, pral adopte yon politik absurd, inhumain vizavi peyi Dayiti? Yon lòt bagay ke w dwe konnen, sè ke pami tout moun sa yo ki te antre Ozetazini nan kad pwogram Biden nan, gen anpil ladan yo, yon bon pati ladan yo, pa genyen menm stati a ankò. Gen anpil ki gentan genyen demand dazil an kou, imedyatman ke moun nan te gentan antre nan pwosesis demand dazil. Yo pa ka fè l anyen tout tan desizyon final demand dazil lan pa soti. Gen anpil tou ki gentan gen rezidans swa ki gentan marye, gen anpil ladan yo tou ki gentan travèse Kanada, donk li trè minim Ayisyen ki te antre nan pwogram Biden jounen jodi an ki gen menm stati pawòl ke yo te ba yo a. Majorite gentan gen yon lòt stati, e lòt stati sa l pral anpeche yo antre nan moun ki kapab depòte. Ki lòt bagay ki trè enpòtan ke yo dwe konnen? Desizyon sa yo ke y ape pran swa sou tps, swa sou pwogram imanitè yo, administrasyon Trump la, li plis vize.